Salut zanmim koman nou ye nou konnen ke se yon gran gran plezi pou mwen pou m pote bon bon enfòmasyon pou nou pou zanmim yo pou frèm ak sèm yo ebyen jodi a mwen pote yon solisyon pou anpil moun Bon, de ki sa ke mwen pral pale? Ebyen anvan ke mwen antre nan tout ti detay, m ap di ou ke prete atansyon byen nan sa ke m pral di a la. Prete atansyon, paske sa m ap di a la, m kwè ke li kapab konsène ou. Ok zanmi m. E mezanmi man anvan ke Mwen pale de tout lòt bagay map diw ke si w potko abòne avèk chanèl nou an ou konnen fè sa pou nou silvouplè ale ni sou Facebook ni sou YouTube konprann ok zanmim e map diw ke silvouplè toujou ba nou yon like pou kapab ankouraje nou e si ke w ta renmen konn plis enfòmasyon de nou Ou kapab fè yon kòmantè anba videyo a. Pase nou toujou la pou nou li kòmantè yo pou nou kapab fè nou fè zanmi nou yo repons. Ok zanmi m. Ebyen zanmi mwen vin pale de kesyon de kazye jidisyè lan. Hum. M konnen gen anpil ayisyen ki bezwen kazye jidisyè lan. Anpil ayisyen k ap viv Brezil ebyen ki bezwen kazye jidisyè sa. E yo gen anpil difikilte pou yo fèl. Ok zanmim. Ebyen zanmim mwen pote yon solisyon pou ou nan koze sa. Nan koze zafè kaze jidisyè lan. Ebyen zanmim. E pa pozem kesyon non. Kitem ba ou. Gade zanmim. Kaze jidisyè lan ou menm ki bezwen natiralize. Ou bezwen fè kèk lòt bagay ankò, e ou, gouvènman Brezil la, li egzije ou fòk ou gen kazye jidisyè lan, e mezanmi man, nè ke kontakte nou. Kontakte nou, paske n'ap fè ou jwenn sa rapid rapid. E ankò, pa bliye, sa va depan de sa ou pral fè ak kazye jidisyè la, yo konn mande fòk li legalize anbasad Brezil la, legalize nan ministè afè etranjè an Ayiti, tout bagay sa yo. Ebyen zanmim nap fè tout bagay sa yo pou ou rapid rapid nap fè kay jidisye la ba ou e ankò nap legalizel nan ministè afè etranjè an ayiti e ankò nap legalizel anbasad ayiti a e ankò nap voyel ba ou lakay ou brezil nap voyel ba ou ok zanmim ebyen zanmim mwen kwè ke sa enterese ou anpil anpil anpil e pa difisil Si w bezwen kaye di se la kounya la se just ekri nou ekri nou sou nimewo nou ki sou nimewo wap parèt anba video sa tou ekri nou rapid rapid ok zanmi m e nou pap pran anpil kòb nan men w non nou pap pran anpil kòb nan men w nap fè sa a pou yon ti kras monnen se konsa nou toujou fè l nou menm ok zanmi m ebyen ki pès wap gen bezwen an atandan zanmi m bon pou w fè kaye dijisèl wap bezwen ki wap bezwen premyeman premye paj paspò w lan Ok e ankò wap bezwen foto foto estrè dachiv ou ak yon bout foto pa ou ok zanmim foto estrè dachiv ou foto premye paj paspò a e yon bout foto pa ou ki gen fon blan ok ebyen zanmim se sèlman sa wap gen bezwen wap nèke voyel ba nou e ankò nap nèke di w men konbyen kob wap peye pou sa ok zanmim ebyen si w ta renmen konnen konbyen kob wap peye se just rele nou pale avè nou pase nou pa bay tout pri sa yo pi bas paske nou menm nou negosye avèk kliyan nou yo pou nou kapab rann yo gen yon gen yon bon sèvis. Ok zanmim. Ebyen zanmim se konsa nou te fè video a pou ou. Se bèl ti nouvèl sa nou te pote pou ou. Ebyen zanmim kwè kèw kontan anpil. Ebyen zanmim map mande w pa bliye pataje video nou an nan tout kwen. Nan tout kat kwen peyi a nan sou youtube, sou facebook, ni sou messenger m pa bezwen konnen. Nan kenpòt gwoup ou gen lagel. Ok zanmim. Ebyen zanmim nou pote enfòmasyon sa pou ou. E nap fè w konnen rete konekte. Pase nou gen lòt pi bèl enfòmasyon toujou nap pote pou ou. Ok zanmim.